Hello, byenvini tout moun yon lòt fwa sou podcast Antreprann avèk Reji. Nan epizòd jodi an, nou pral pale de yon sijè ki ekstrèmman enteresan ki se etap pou kreye yon biznis dijital. Kòmanse yon biznis dijital ka youn nan eksperyans ki ekstrèmman pasyonan e anrichisan ke yon moun ka fè. Men, menm jan avèk kèlkeswa biznis ke w dwe fè, ke w anvi fè, Gen yon seri de etap fòk ou konnen e ke w dwe swiv de fason pou asire w pou biznis ou an fè siksè. Se sa k fè jodi an mwen pote yon sòt de gid pou ou pou mwen endike w ki etap ke w dwe swiv pou kòmanse yon biznis dijital. Deja, Mwen di w mèsi paske w konekte jodi an, mèsi paske w deside tande pòdkas Antreprann avèk Reji, e pa bliye pataje konteni sa avèk yon fanmi osinon yon zanmi. Mwen envite w poze odyo sa, pran yon kaye ansanm avèk yon plim paske jodi an nou pral pataje anpil konteni. An nou kòmanse! Ide pou travay nenpòt ki kote nan mond lan e jenere lajan w s on bagay ki trè sedwizan hein! Men avan ou atenn yon sitiyasyon ki rantab gen anpil bagay ke w dwe konnen e analize. Men si w s on moun ki kirye e ki vle aprann m ap di w byenvini sou podcast Antreprann avèk Reji, kote m ap akonpanye w fè premye pa pou vin pwòp patwon pa w.
Premye bagay ke w dwe fè lè w ap fè yon biznis dijital se gen yon ide klè e presi, defini kiyès ki pral achte e pwodui osinon sèvis ke w ap vann nan, kiyès ki kliyan potansyèl ou, defini ki nesesite ki genyen nan mache a e bat pou konble nesesite sa a gras ansanm avèk yon solisyon inik. Men w ka poze tèt ou kesyon, Ki ide biznis m pral jwenn? Ki nesesite mache a genyen? Premye nesesite mache a ka genyen, gade l sou tèt ou. Gade ki nesesite ke w menm ou genyen. Gade ki nesesite w ta renmen konble. Kisa w gen lakay ou ke w t ap chèche yon moun rezoud, ke w pa t jwenn moun rezoud li? Ann pran pa egzanp Jim Kwik. Jim Kwik se yon moun ki te gen pwoblèm pou l aprann. Li fini pa jwenn yon solisyon ki pèmèt li aprann byen, e ki sa l deside fè? Montre moun ki jan pou yo aprann, ki jan pou yo aprann rapidman, ki jan pou yo bouste memwa yo. Se yon limitasyon pèsonèl ke l te genyen ke l transfòme antanke opòtinite biznis, infwa ke l solisyonnen pwoblèm li. Menm jan ou menm tou, gen de seri de bagay ke w ap chèche, gen de seri de nesesite ke w genyen, ou ka deside, ou ka deside kreye yon solisyon inik ki non sèlman rezoud pwoblèm ou an, men ki ka rezoud pwoblèm dè milye de moun. E konsa l ap tounen yon opòtinite biznis pou ou. Ou ka pote yon solisyon gras ansanm avèk yon talan osinon yon konesans ke w genyen. Konsa tou, si sa pa sifizan pou ou, Ou ka al chèche nesesite manche a genyen gras ansanm avèk outi dijital. An n pran pa egzanp Google. Monte sou Google, poze yon kesyon, epi gade pou w wè valè lòt moun k ap poze menm kesyon an. Itilize Google Tandans, ou annik monte sou Google Tandans, mete yon mo kle, epi gade pou w wè valè kesyon moun yo genyen, valè kesyon moun yo ap poze, valè nesesite moun yo genyen. Fè yon ti envestigasyon sou manche a pou w gade Ki sa moun yo bezwen? E se pa sèlman lè w pral fè yon biznis fizik ou bezwen fè yon envestigasyon de manche. Lè w fè yon biznis dijital tou ou oblije chèche, analize, konprann ki sa moun yo bezwen. Monte sou entènèt la, al gade ki kesyon moun yo poze plis. Lè w ap gade nan kòmantè moun yo ap fè sou Facebook osinon sou Instagram, ki kesyon ou wè yo plis? Ki pwoblèm ou wè yo plis genyen? Ki kesyon yo plis poze? E janm di w deja a, ou ka itilize Google Tandans pou gade ki sa moun yo plis chèche, ki sit wèb moun yo plis konsilte. Ou gen dwa itilize Similarweb ki ka pèmèt ou wè ki plis ki sit wèb moun yo plis konsilte nan an Ayiti pa egzanp. Si se an Ayiti ou vle piblik ou a ye, ki sit wèb moun yo plis konsilte. Malerezman pou mwen, lè mwen menm mwen t ap fè envestigasyon de manje pa m nan, li pa t trè agreyab lè m te gade m wè ki sit wèb ayisyen plis konsilte. Men brèf, pason, se pa sèlman moun sa yo genyen, chaje lòt moun tou ki gen lòt nesesite ke w ka konble. E konsa tou, ou ka itilize e monte sou blòg, monte sou blòg gade ki kesyon moun yo kite, kisa w wè moun yo plis ap chèche. E a pati de sa ou menm ou ka kreye yon biznis ki inovan. Men w ka poze tèt ou kesyon. Ki biznis ou pral kreye menm? Ki biznis yon moun ka kreye nan mond dijital la? Si se pou biznis, chaje biznis moun ka kreye nan mond dijital la. Si m ta pran pou m site tout, epizòd la pa t ap janm fini. Men sepandan, mwen pral site sa ki pi komen yo pou ou. Premye biznis ke w ka kreye se vann pwodui dijital. Pwodui dijital, se tout pwodui vityèl entanjib ke w moun ka konsome. Ann pran pa egzanp, yon fòmasyon an liy, yon odyo, yon liv elektwonik, yon template, yon planin, nenpòt ki pwodui vityèl, yon, yon, yon, yon feyton pa egzanp. Mwen gon pakèt jèn ayisyen kap ekri de seri de feuilleton mwen poze tèt mwen kesyon eske yo arive monetize konesans sa je ne sais pas pa konnen si yo arive monetize talan sa ke yo genyen e genyen ki trè enteresan yon feuilleton ke w ekri ka yon pwodwi dijital ou ka transfòme l antanke pwodwi dijital e monetize l pwodwi dijital nenpòt ki konesans ke w genyen ou ka transfòme l an pwodwi dijital. Lòt biznis ke w ka fè se marketing d'affiliation. Marketing d'affiliation se yon se yon sòt de biznis kote w rekòmande pwodwi osinon sèvis yon lòt moun. Moun ki kreye pwodwi osinon sèvis la yo rele l pwodiktè, ou menm k ap rekòmande pwodwi a, ou s on afiliye. Ou gen dwa vann sèvis ou antanke pwofesyonèl Otonòm. Nan ka sa a, ou gen dwa ofri konsiltasyon, coaching, an pran pa egzanp moun k ap ki fè dizay wèb yo, moun ki fè devlopè wèb yo, ou ka ofri sèvis sa a. Nenpòt ki konesans ke w genyen, nenpòt ki pwofesyon ke w genyen, ou ka transfòme l antanke sèvis pwofesyonèl otonòm. E nan ka sa yo, w ap itilize de seri de platfòm dijital pou fè konnen w antanke pwofesyonèl. Se pa sèlman ouvri yon kabinè, ou gen dwa itilize platfòm dijital yo epi w chita lakay ou w ap ofri moun sèvis, w ap ofri moun coaching, w ap ofri moun konsiltasyon gras ansanm avèk yon konesans ke w genyen. Lòt biznis ke w ka fè se fè piblisite an liy. Piblisite an liy nan gen 2 fason w ka fè l. Premyèman, ou gen dwa yon trafikè dijital. Nan ka sa, ou ofri sèvis ou pou fè piblisite pou moun. Ann pran pa egzanp, ou gen dwa fè piblisite sou Instagram, piblisite Facebook, Google, eksetera. Ou jis la pou jere kanpay piblisitè moun nan. Moun nan peye w pou sa. Paske gen moun nan ki pa konn kijan pou l itilize Facebook Manager, kijan pou l fè piblisite yo. Ou menm, ou se yon trafikè dijital, ou jis ofri sèvis de jesyon de kanpay piblisitè. Men lòt tip de biznis ke w ka fè apati de piblisite an liy nan, se jenere konteni sou rezo sosyo yo, e answit ou fè piblisite pou yon moun k ap ofri yon sèvis osinon yon pwodui. Ban m ba w egzanp klè ke mwen menm tou, nan l pase, mwen te gen rekou ansanm avèk yon sèvis konsa. An n pran pa egzanp, yon paj, e ou pa konn wè de seri de paj Facebook, Instagram ki ap pataje sitasyon de seri de lòt gwo antreprenè, k ap pataje fraz de motivasyon epi yo chaje moun k ap suiv yo? Kijan moun sa yo monetize paj sa yo? Yo monetize l atravè de piblisite. Etan done ke yo gen yon piblik, yo gen yon odyans k ap swiv yo, yo menm, yo vann espas piblisitè sou paj lan. Sètadi, ou menm antanke antreprenè, antanke yon moun k ap vann yon sèvis dijital, yon lòt antreprenè k ap vann sèvis dijital, gen dwa vle pou odyans pa w la konnen sèvis ke l ap vann nan. Donk ou menm ou jis poste l sou rezo sosyo w yo e yo peye w pou sa. Sa s on sòt de piblisite ke w fè. Lòt egzanp lan se yon blòg. Si w gen yon blòg kote w gen yon odyans, san annik poste e e e mete yon ti espas pou kanpay piblisitè epi nenpòt ki moun ki bezwen pou moun konnen sèvis osinon pwodui ke l ap vann nan, Li jis peye w pou sa. Epi w menm ou pran foto w mete banner a sou blog ou a osinon sou rezo sosyo w lan. Donk ou menm si w vle fè piblisite an liy konsa, fòk ou kreye yon odyans, fòk ou gen moun k ap swiv ou. Dakò? Lòt egzanp biznis ke w ka kreye online se vin yon enfliyansè. Yon enfliyansè pa gen limit. Ou gen dwa nenpòt ki bagay la, foto sèlman w mete. Ou gen dwa vin yon enfliyansè. Ou gen dwa pran nenpòt ki nich. Ou gen dwa vin yon enfliyansè nan afè montre moun kijan pou yo pran swen cheve. Ou gen dwa yon enfliyansè nan motive moun. Pa gen limit. Ou gen dwa vin enfliyansè nan nenpòt sa w vle a. E kijan yon enfliyansè pral monetize e paj li, se atravè de marketing de filyasyon, atravè de yon pwodui li gen dwa vann, atravè de rekòmandasyon yon mark osinon yon pwodui yo peye l pou sa, atravè de patenarya reminere ansanm avèk de seri de lòt mark, eksetera. Konsa tou, ou gen dwa monetize konteni. Gon modèl biznis ki baze sou monetizasyon de konteni, se egzanp youtubè yo. Youtubè yo pa egzanp, yo poste de seri de videyo, yo pwodui de konteni, se son de kreyatè dijital, e an retou platfòm dijital sa yo ap peye yo pou sa. Tèl ke Facebook, tèl ke YouTube, yo peye w paske ou mete konteni sou paj yo a. Men sepandan, paj sa yo gen de seri de prereki ou sipoze respekte. Se pa annik poste videyo epi w kòmanse fè kòb. Non. Yo gen de seri de prereke. Lòt modèl biznis ke w ka fè se SaaS, ki vle di lojisyèl antanke sèvis. Ann pran pa egzanp Spotify, Uber, Canva. Kòman moun sa yo fè lajan menm? W ap wè ke se de seri de moun ki devlope de aplikasyon ousinon Yon pa yon yon aplikasyon wèb osinon yon aplikasyon ou ka telechaje. Epi, ou peye yon souskripsyon pou sa. Chak mwa ou gen yon lajan ke w ap peye yo pou itilize platfòm nan osinon aplikasyon yo a. Donk, yon moun ki bon nan devlopman wèb, yon moun ki bon nan nan yon bon devlopè, ou gen dwa fè yon aplikasyon osinon yon aplikasyon wèb. Epi, kliyan yo peye w chak mwa pou yo itilize sèvis aplikasyon an osinon sèvis aplikasyon wèb la. Donk, apati de modèl ke m sot prezante w yo la, ou gen dwa wè ide biznis ke w genyen an ak kiyès ki, kiyès ki pi fasil pou ou. Kiyès ki koresponn ansanm avèk ou e deside kiyès ladan yo w ap chwazi pou monetize pou fè lajan gras ansanm avèk platfòm dijital yo. E jan m te di w deja, pe enpòt biznis ke w pral fè ou sipoze analize mache a. Lè w analize mache a, ou konn kliyan ideyal ou a pi byen. Lè m ap pale de kliyan ideyal, m ap pale de moun ki ap achte pwodui osinon sèvis ke w ap vann nan. Fòk ou konnen se pa tout moun k ap kliyan ou, se pa tout moun k ap enterese ansanm avèk sa w ap vann nan. Se pa tout moun kap atire pa pèsonalite yo. E se byen. Tout moun dwe viv, tout moun fèt pou viv. Tout moun pa oblije enterese ansanm avèk ou. Fòk ou konnen ke pa rapò ansanm avèk sa w ap vann nan, w ap gen yon target, w ap gen yon odyans. W ap gen moun kap konekte ansanm avèk ou, e gen de lòt tou k pap enterese ansanm avèk ou. Ap gen moun ki prè pou yo achte nenpòt ki sèvis osinon pwodui ke w ap vann, ap gen de lòt tou ki p ap enterese avèk sa w ap vann nan. E se byen. Sa pa yon pwoblèm. Ou pa bezwen enterese a tout moun. Ou jis bezwen yon yon on nich nan mitan mache a. Ou sèlman bezwen on niche market. Ou sèlman bezwen yon gwoup moun ki enterese avèk ou, ki enterese ansanm avèk pwodui e sèvis ke w ap vann nan. E pou w konnen karakteristik moun sa yo, fòk ou analize mache a, fòk ou konnen ki nesesite yo genyen e kisa w ap fè pou atire yo. Yn fwa ke w gentan defini odyans lan, ou sipoze fè yon mark pèsonèl osinon yon mark pwofesyonèl ki solid e ofri moun sa yo de konteni de valè de fason pou atire yo vin jwenn ou. E yn fwa ke w gen yon odyans ki etabli, ou sipoze konekte ansanm avèk yo, ou sipoze kreye de seri de moman de koneksyon atravè de pwodui, atravè de konteni ke w ap pataje ansanm avèk yo. Nenpòt sèvis osinon pwodui ke w pral vann nan, ou oblije gen yon strateji marketing e yon strateji de vant. Yon strateji marketing diferan de strateji de vant. Yon strateji marketing son strateji ke w aplike pou fè moun konnen w. Yon strateji de vant son strateji ke w anplwaye pou fè moun achte nan men w. Se de bagay diferan. Anpil fwa mwen wè moun konfonn yo. Yo panse lè yo fè marketing, moun ap achte nan men yo. Wi sa ka rive moun nan li li tonbe sou paj ou a li enterese avèk sa wap di yo a li achte men pa nesesèman gen yon strateji byen presi ke yo rele strateji de vant ki spesyalman fèt pou moun achte nan men w pou atire yon odyans kap achte nan men w e youn diferan de lòt an rezime pou kreye yon biznis dijital li enpòtan pou fòme tèt ou Li enpòtan tou pou dedye yon tan avèk enèji pou sa. Yon biznis dijital mande otan defò kon biznis fizik. Anpil fwa nou souzestime biznis dijital yo sou pretèks a son bagay online. Non. Menm jan w wè biznis fizik la mande tan, enèji, dedikasyon, biznis dijital la mande lamenm choz. E ou sipoze gon mantalite antreprenè pou antre nan biznis dijital, pou rete konsistan e pou jenere revni gras ansanm avèk sa. Si ou son moun ki enterese ansanm avèk monetizasyon konesans, monetizasyon talan, Nan mond dijital la, ou ta renmen fòme tèt ou? Mwen envite w enskri sou lis datant fòmasyon ke m ap lanse an mwad mas la sou monetizasyon konesans sou platfòm dijital yo. Lè w enskri sou lis datant lan, ou genyen plis benefis, paske w ap gen aksè a de rediksyon, w ap gen aksè a de zavantaj ke moun ki pa enskri sou li yo p ap gen. Deja, mwen di w mèsi, E mwen envite w pataje podcast sa a ansanm avèk yon fanmi, yon zanmi ki enterese avèk konteni sa yo e pa rate pwochen epizòd la. Mèsi, a la pwochèn!